Bonjou bonswa pou nou menm ki renmen la verite retabli e mèsi deske nou subscribe pou ke chak fwa la verite retabli monte sou youtube pou nou jwenn li e jodi a mwen vini pa rakonte nou yon istwa pa rakonte nou mèvèy pa rakonte nou e gwo evenman yon film kap fè le tour du monde de la planète aktyèlman la fè nan mantal nou se pa istwa sam vin rakonte nou e si gen nan nou la twazyèm èy nou ouvri nou pral konprann kèk pwen ke m pral pataje ansanm avèk nou ki pral fè nou ki pral pote nou a reflechi. Si gen nan nou tou se pou la premyè fwa nou vin fè, swa nou nan premyè enkanasyon nou ou byen dezyèm enkanasyon nou, bon gen de moun tou ki sou twazyèm enkanasyon yo, nan kategori sa a pwobableman ki ki ap bezwen dè enfòmasyon pou yo konprann. Men tout moun ki nan katriyèm enkanasyon yo, ki nan dimansyon vibrasyon 4, e depi ou chita nan sinema ou ap gade Black Panther, e fim sa ki pale w de yon site mitik Wakanda e wap otomatikman konekte menm jan ansanm ak mwen sa yo m pral di la yo m su e sèten se de rapèl sa pral ye pou ou menm ki menm jan ansanm avè m ki sou menm longè dond e ou menm ki pa sou menm longè dond ansanm avèk nou ki sou katriyèm enkanasyon nou si w sou twazyèm, dezyèm, premye enkanasyon w. Ebyen, sa pral ede w a konnen kèk bagay ke w dwe konnen pou prepare w pou le futur. Paske, e fim Black Panther la li li dekripte, li bay deskripsyon se de bagay futurologue ke yo ye. Ki anpil ba alò lè m di bay fityològ e gen divès aspè anndan fim nan. M pral pataje kèk enfòmasyon ansanm avèk nou sou divès aspè sa yo men gen yon aspè kapital ki gen rapò avèk le futur e aspè kapital sa li enpòtan pou nou prete atansyon a li menm paske osito ke sa rive pou ke nou te rann nou kont ke ebyen Enspirasyon yo, koneksyon nan lamatris divin nan, tout moun ka jwenn li e bagay yo ap pale nan tout sosyete, nan sosyete a, sou tout latè a tou lè nivo. Men fòk twazyèm èy ou ouvri, fòk ou nan dimansyon kat pou idantifye sa. Pa egzanp, map fè kèk yon ti rapèl pou kèk nan nou ki nan menm laj ansanm avèk mwen, ki te fè eksperyans, ki te konn gade ve. E se yon ti rapèl tou selèman, yon ti ouvèti de parantèz epi fèmeti tout swit. E lè nou te konn gade ve nan peryòd nou te konn gade ve nan peryòd sa telefòn pòtab pa t ko alamòd. Nan ve nou te konn wè moun yo ap pale nan telefòn pòtab. Se si e sèten m konnen gen nan nou ki te konn pejè, gen nan nou ki te konn kominike atravè CB, gen nan nou ki te konn.

Istwa Kristòf Kolon an ki sòti ann Ewòp ki debake ann Amerik. Yo rele l yon nouvo kontinan. Men nouvo kontinan pou moun ki, pou Ewopeyen ki vini nan lè an 1492 yo te vini an. Paske kontinan an pa t nouvo pou e pou abitan ki t ap viv sou kontinan sa a avan sa a, lè Taynòs, lè Zarawak, lè Maya, lè Tòltèk, lè Zòlmèk. Kontinan sa a pa t. pa t enkoni pou yo, pa t nouvo pou yo, paske yo te gentan abite sou kontinan an deja. Se Ewopeyen yo, mesye ki soti ann Ewòp yo, ki soti ann Azi yo, ki vin debake la sou kontinan an, nan peryòd Kristòf Kolon, e apre Kristòf Kolon, eksetera. Epi, mesye Ewopeyen yo vin pran kontinan ki apateni a mesye ansyen Amerendyen yo. Tout ewopeyen ou wè kap fè lòbèy la, yo pa lakay yo. Yo sou tè amerendyen yo. Sa nou rele endyen yo, taynòs yo, arawak yo, maya yo, tòltèk, olmèk, etc. E moun sa yo, kontinan sa a, se te yon blòk, se te yon sèl blòk, se te yon ini blòk ke l te ye. E lè m di ini blòk la, Lamerik te fè yon sèl blòk konekte avèk Lafrik. Yon sèl kontinan, kole. Nan yon verite retabli, m a vini pou m esplike nou istwa kasu ki egziste ki egziste ant Lamerik e Lafrik, sitou nan la mer des Caraïbes e les îles de la mer de la Caraïbe, nan blòk emisfè pa nou an, les îles de la mer de la Caraïbe. Nan emisfè, nan lòt emisfè la, nan oseyan Endyen, an Azi gen lòt îles de la mer. Donk, m vini avèk aspè sa a pou nou menm. Lè nou nan anndan fim nan pou n. Alò, moun, mwen di deja, moun ki nan vib, moun ki nan dimansyon vibrasyon ke anpil lòt moun ye nan mond lan ki gen je yo ouvri. Lè m di je a, e pa de je, de je kale sa a ke w ap gade la a, e pa yo menm. Twazyèm èy la, mantal espirityèl ou, si l ouvri, w ap jwenn tout bagay, w ap jwenn fim sa a se yon fim ogran konplè. Wakanda ki se yon site mitik, yon site imajinè. Mentènan, m pral pouse w vè yon refleksyon. E a se moman la kounye la, wa fè konklizyon pa w. M pa pral tire konklizyon pou w. Se espirityalist la kap pale, kap ede w a reflechi e a medite sou sèten pwen ki egziste nan tout dimansyon, nan tout bagay kap pase sou latè. Men lè w chita anndan yon sinema, w ap gade yon fim konsa, ki byen striktire spirityèlman a tou lè nivo, ou pa ka pa jwenn, si w se yon chèrchè, yon spirityalist, si w se yon moun k ap fouye, k ap poze kesyon, ou pa ka pa jwenn repons, ou pa ka pa wè tou. Fòk ou ta avèg nèt a dènye nivo a pou w pa wè. Wakanda, site mitik sa a, mesye yo envante a, Anndan fim nan, èske yon èt sou latè gon prensip mwen konnen ki egziste nou pa ka panse, note sa, okenn moun sou latè pa ka panse, imajine, reflechi, kreye, envante bagay ki pa egziste dan linivè. Kèlke pa dan linivè, espri sa a yo ki vini avèk envansyon sa a yo, avèk refleksyon sa a yo, avèk pawòl sa a yo, Miz an sèn sa yo, yo sòti avèk bagay sa yo dan linivè sou yon planèt kèlkonk. Paske espri ki abite nan kò nou yo, yo pa gen laj. Sa se premye bagay ki pou ede w a reflechi a ou menm k ap chache, ou menm k ap fouye. Donk, site mitik sa a ki rele nan anndan Black Panther Wakanda a,

Christophe Colomb, Verite Retabli jounen jodi a ou pral fè koneksyon yo pale w de Christophe Colomb. Men, Christophe Colomb antan ke kapitèn, antan ke amiral ki tap mennen bato a vin an Amerik la, sa w wè l viv la, Amiral Byrd viv yon bagay menm jan an. Men jiskaprezan, yo kache verite a, li pa ko sòti. Aspè sa a, mwen idantifye l nan Wakanda. anndan Black Panther. A ce moment-là kounye la, lorsque les hommes kòmanse ap reflechi e ke lè verite a vin jwenn nou, lè sa a nou pral rann nou kont ke ou gen kòm lenpresyon mesye yo te konnen, nèg ki fè fim lan te konnen gen yon bagay e ke l vin pote yon pwofesi e ke dan 10, nan 20, nan 30 an, nan 50 an nou gen pou nou viv. Pa rapò a sa m konnen, gen yon kontinan ki sanble tipikman avèk Wakanda ki egziste, ki la. Anpil moun konnen l, menm jan ansanm avèk m di w, ti mwen menm, ti inyoran, enbesil tankou m, konnen l, idantifye l, al ladan l nan rèv, epi retounen. Donk, se pa lòt mesye yo ki gen yon hot teknoloji ki pa ta pa konnen. Ebyen, nou gen de pol sou latè ki dwe atire atansyon nou. Pol nò, pol sid. De pol sa a yo jele, glase. Se tè yo ye. M pral atire atansyon nou. Ou wè m pran ti poz avan m vin di m pral atire atansyon nou an. Si nou swiv dirijan politik yo, e si nou swiv gran nèg yo, gran chèf yo, m pral site youn ladan yo la a, Nan yon diskou l te fè nan l'ONU, se Mesye Benjamin Netanyahu, misye deklare ke li vizite 6 kontinan l ale la. Epi, li gen yon kontinan spesifik li bezwen vizite, se Antarktik, Pol Sid. Epi misye di ki tip de, li kòmanse pale men li pa bay tout pawòl la nèt, m pa konn si se bouch li k chape. Li kòmanse pale, epi li di ki tip de vi ki gen nan zòn sa a. Li pale de bèt yo, paske ou konnen ki gen de bèt ki adapte a zòn a zòn glasyè sa yo. Li di fò l al vizite yo. Èske se bèt misye konnen, gen enfòmasyon e sou bèt sèlman ki egziste nan zòn sa a? Gen 2 zòn sou latè, pol nò e pol sid, ke lèzòm pa ko kolonize. Yo pa ko byen metrize, byen konnen. Twòp glas anpeche yo al la. Men avèk chanjman klimatik la, zòn sa yo kòmanse dejele, glas yo kòmanse fonn. Ebyen trè byento enfòmasyon an pral jeneral trè byento nan konbyen tan trè byento a m pa konnen men lè m di trè byento vle di li gen dwa nan dizan li gen dwa nan kenzan li gen dwa nan ventan li gen dwa nan senkantan li gen dwa nan santan tou men m sur e sèten avan 2085 ebyen lèzòm ap ap gen aksè vwayaj. nan kontinan mitik sa ki rele Wakanda a anndan Black Panther a, ebyen lèzòm ap gen okazyon pou y al vizite, li gendwa pa rele Wakanda, y ap ba l nenpòt non. Yo gendwa rele l Zilandiya, e dayè yo gentan idantifye yon zòn, yon kontinan nan zòn Ostrali, tou prè Pol Sid, ke yo gentan bay non, sa gen nenpòt de a twa zan la ke yo dekouvri kontinan sa, men l pako fè pale anpil. Hum! Zealandia, N ap vini wi. Men se sûr e sèten, kontinan sa ki anndan tè a, ebyen lèzòm ap fini yon jour pa gen aksè a li menm jan nou vin kounye a la gen aksè a ant Lewòp e Lamerik, ant Lazi, Lafrik e Lamerik. Avan Kristòf Kolon bagay la pa t jeneralize. Men trè byento. Ebyen kontinan sa a enkoni sa a li pral jeneral le moun pral gen aksè a li paske dirijan mondyal yo gwo gwo towo yo kap dirije mond lan ki kache verite a ki kenbe l pou yo jiskaprezan an paske se tip de moun sa yo ki bay teknoloji ou wè ke lèzòm genyen sou latè jounen jodi a. Hot teknoloji ke nou gen la a, devlopman teknolojik ke ou wè n ap viv la a sou latè la a, ebyen se frè nou yo k ap viv nan Agatha a anndan tè a, ebyen se yo menm ki bay, ebyen, gwo kout pouch a devlopman teknolojik sou tè a la a. Paske yo konekte ansanm avèk nou, y ap kontwole nou. Nou sou kontwòl yo. Lè m di nou sou kontwòl li wè w gentan sezi, sa pa bezwen pou w fè w sezi, ou pa konnen ke kèlkeswa sa w fè nan mond lan la, kèlkeswa kote w deplase la avèk yon telefòn, iPhone ki nan men w la, kèlkeswa mouvman ke w fè, y ap idantifye w, kèlkeswa sa w di, sa w ekri, sa w pale, li kopye, li anrejistre, kèlkeswa sa w efase, li pa efase vre, gen nan nou ki gen dwa pa konn sa. Donk, fèt atansyon. paske yo kontwole nou a tou lè nivo. Mentenan, kontinan sa a ke yo dekripte anndan Black Panther, Wakanda a, ebyen trè byento, trè trè byento, y ap oblije, n ap oblije gen aksè a kontinan sa a. E m pral ban nou 2 zòn, de fenètre a kontinan sa yo. Pou ale o pol nò pi fasil e pou ale o pol sid pi fasil genyen de pòt spesyal nan mond lan. Youn sitiye l nan mè Karayib la, nan emisfè pa nou an, ant ant Florid, Pòtoriko e Ayiti, se Triangle de Bermude, se youn nan pi gwo pòt yo. Dezyèm gwo pòt la li sitiye l nan oseyan endyen an sa bò aksè aksè sa lè m rele bò aksè a moun ki gen kle ki gen kòd ki kapab pase nan pòt sa se son de pòt di dimansyonèl ki mennen w en dabò nan mond sa a mond vizib la e ki mennen w tou nan mond envizib la. Se son de pòt, se pa nenpòt ki moun ki gen aksè a yo. Dayè, depi w pa gen kle, ou pap ka antre nan pòt sa a. Men gen divès fenèt sou latè ki egziste. Pa egzanp, o Meksik gen youn nan fenèt yo ki egziste. Gen moun ki gen dwa pa konnen, gen moun ki pap chache. An Ayiti, gen de fenèt ki egziste. Divès kote sou planèt la. Gen de fenêtre ki egziste ki ba w aksè a mond sa yo, mond souteren sa yo ki egziste. Moun yo ap pale nou de ekstraterès, ke ekstraterès desann sou latè, nou wè objè volan, sitou nan Black Panther, n ap wè fenomèn objè volan nan Black Panther. Men, objè volan sa yo ke nou wè la a yo, yo pa gen relasyon avèk dot planèt, sa nou rele ekstraterès yo non. Les extraterrestres sou Venus, sou Mercure, sou Mars, sou Pluton, sou Jupiter, sou Saturne, etc. Sa se anndan sistèm solè ke nou ye a la. Men o dela de sistèm solè anndan galaksi la Voie Lactée a, gen d'autres systèmes solaires parèy a dimansyon sistèm pa nou an. M pa bezwen al nan jis bagay sa yo pou n ka konprann ke aksè Ekstraterès pou vin sou latè la a, pou ta rantre nan sistèm solè nou an la a, pou sòti kote w sòti a la, pou vin la a, solèy nou an ap dezentegre w. Si w pa prepare, si w pa mete kostim ki fèt avèk vibranyòm sou ou, ebyen, sistèm solè pa nou an, solèy la ap dezentegre w. Tou senpleman. Ekstraterès sa yo, èske se nan yon lòt planèt ke yo sòti?

Divès plan Gen plan vizib, gen plan envizib. Plan vizib, se plan dans sa a ke nou ye la a. Plan envizib, monn dèzespri, se plan inivè paralèl la, dimansyon paralèl tè a. Gen moun ki ka, pandan w ap pale la a, y ap, ou gendwa di, èske mouche gwo tèt sa a li gen lè fou pou l ap di ke anndan tè a abite? M pral ba w jis yon ti eksperyans pou fè e pou medite sou li, epi w ap konprann ke vi anndan tè a osi senp. Nou pa konn wè, epa pa konn wè, nou fè eksperyans lan. Vi Moun, mwen menm ansanm avèk nou, se 10 lalin wi nou fè anndan vant manman nou, anndan dlo wi. Tè a, se tankou yon gwo fanm ke li ye wi. La terre, notre mère. Si yon fanm ka pote yon pitit, 2 pitit, 3 pitit anndan vant li e plis, paske gen fanm ki fè plis pitit, ki pote plis pitit anndan vant yo, anndan vant yo. Donk, fanm nan gen posibilite pou l, pou pitit la sòti nan youn nan pol li yo. Youn nan pol fanm nan, se bòbòt li. Wè m bay, wè jodi a m, m, m, m, m, wè, m bay, m, ti mo dous, bòbòt. e nan bòbòt li timoun nan sòti. Konsa tou yo yo ta fèl sezaryèn, yo sòtil nan yon fenèt nan vant li. Ou wè gen 2 kote yo ka fè fanm nan fè pitit. La terre, notre mère, li tankou yon fanm. Menm jan manman an ka pote pitit nan vant li an pandan l ansent lan, epi manman an ka pote pitit sou do l, sou zepòl li a, se kòmsi tou se menm jan avèk latè a. N ap viv an sifas, nou ka viv tou andesou, anndan tè a. Donk, kesyon. vi anndan tè a, ke moun ka viv anndan tè a, oubyen moun ap viv anndan tè a la, nou pa bezwen, nou pa bezwen yon gwo syantis sòti, yon blan vin di nou ke gen lavi anndan tè a, e ke la tè abite anndan l. Senp. Pwofesè Jean Neptune di nou se yon bagay senp, ke l ye. E ke la tè li abite anlè. nan sifas e anndan tou. Anndan tè a abite tou. Donk, sa nou wè k ap pase nan Wakanda a, site mitik sa a, se yon deskripsyon vi ki anndan tè a. Menm jan vi an sifas la. Sa a, m pa bezwen ale chita sou li pou m ap bay twòp detay. Se nou menm ki pou reflechi, ki pou panse, ki pou chache tou. Epi al nan konferans, al achte liv, epi al li lòt liv. Sa w wè m ap di la a, anndan Bib la li egziste, anndan Bhagavad Gita li egziste. Bagay m ap di la a, anndan Le Livre des Amérindiens, Le Livre de Mormon, li egziste. Anndan le liv di Rancia li egziste. E pa pran e pa pran e pa pran chèlbè gran gran konesè m ap vin fè la. E pa sa. Bagay yo la, si w gen espri kirye, si w renmen rechèch, w ap dekouvri yo pou kont ou. E si w se w espri. ki yon vyèy am, pa gen anyen k ap deranje w lè bagay yo ap pale w ap konekte. Mentenan, m pral ban nou kèk pwen lè n al gade Black Panther, lè nou chita nan fim nan. M ap rap, alò rapèl sa a se pou moun ki tankou m yo, k ap vibre, Nan vi nan menm dimansyon avèk mwen yo. Lè w rive nan fim sa a, dabò ou pral idantifye ke y ap pale w de fòmasyon de latè. Y ap ba w li nan kèlke segond. Paske se se de blòk dastewoyid, de meteorit nan la fòmasyon de latè, paske ou konnen ke nan konstriksyon ou bezwen tout bagay sa yo, nan konstriksyon ou bezwen fè, ou bezwen wòch, ou bezwen dlo, ou bezwen tout kalite bagay ou konnen ke ki nesesè lè w ap fè yon konstriksyon. Bagay sa yo rantre an liy de kont tou nan konstriksyon de Latè. Youn nan astewoyid ki pi enpòtan nan konstriksyon de Latè ki genyen vibranyòm nan ladan l, sa nou rele nan Bib la konesans sou arbre de vie a, enèji ki genyen rapò avèk l'arbre de vie, lavi etènèl, lenfini.

Eden. Latè se Eden vre wi, men zòn byen spesifik la, zòn spesyal la kote astewoyid sa a te tonbe a, ebyen zòn sa a tout sa k pouse la gen rapò avèk l'arbre de vie. Nou konnen ke gen l'arbre de la connaissance du bien et du mal. M pran sa a. senbolikman. Men l'arbre de vie s on dimansyon mistik, s on konesans ke l ye, e kounya la a ou pral idantifye anndan fim nan yo pale w de arbre de vie a. Ou pral jwenn vèti a pati de konesans sa yo ki genyen nan plant yo anndan fim nan tou. Fò w prete atansyon a sa, plant yo, pye bwa yo. Lè w kòmanse rann ou kont ke anndan fim nan wap y ap pale w de plant, de pyebwa, ou menm ki menm jan ansanm avèk mwen, ou pral wè, ou pral wè ke se kilti Afrik la y ap montre w anndan Black Panther. Ou pral idantifye ke se kilti pwòp pa nou. Ou pral santi w nan pla tou antan ke Ayisyen lè w ap gade yon fim konsa. Men fòk se yon, ou pa, ou pa, se pa yon Ayisyen kwayan non. Se yon Ayisyen ki evolye, yon Ayisyen ki ap chache, yon Ayisyen ki gen konesans e yon Ayisyen ki konn kilti ayisyèn nan byen, l ap idantifye l e l ap wè ke se bagay Ayisyen k ap pale. Paske bagay Ayisyen se bagay Lafrik k ap pale. Ou pral jwenn nan fim nan kote ou, ebyen, kote yo blese. chèf la nan kot li, kot avèk yon javlo, yon epe, sa pa mennen w a reflechi a yon nonm ke yo te blese nan kot? M fèmen parantèz la, paske se nan fim nan pou w al dekouvri l pou kont ou. Entre autres, inisyasyon mistik ki nan fim nan, inisyasyon mistik ki mete w an kontak avèk le monde parallèle, Le monde des esprits avèk antite yo paske se pa se pa maji kap fèt nan fim nan. Si Jezi te mouri e ke l pase 3 jou nan mond paralèl la sa nou rele le monde des esprits a, sa Jezi te al fè la? Kisa k te pase anndan kominikasyon sa avèk divès moun ki te mouri avan Jezi yo? Epi yo di nou ke kontak avèk lamò, pale avèk lamò se bagay dyabolik. Ou pral jwenn inisyasyon sa a nan fim nan. Inisyasyon an. Dezyèm pati a, se lòske kounye a la a, T'Challa mouri, epi a se moman la kounye la a, ebyen, definitivman l mouri. Y ap chache yon fason pou yo resisite misye. Yo pral resisite T'Challa avèk vibranium nan, enèji, konesans ki genyen nan plant yo, nan nati la, nan linivè. Aspè sa a, si w pa yon fran vodouyizan, ou pa ka idantifye l nan fim nan. Si twazyèm èy ou pa ouvri, ou p ap ka wè aspè mis, haute mystique, la haute spiritualité k ap fèt nan fim nan, y ap montre w nan Black Panther. Lè w rantre nan fim sa a. Lè w sòti, ou pral transfòme. Humm. Alò, fòk twazyèm èy ou ouvri pou transfòme a. Ayayay! Chak Ayisyen, m ap ankouraje nou pou n al gade fim sa a. M ap vini nan yon pwochen. Verite retabli pou m fè de dot ouverture ke wè m pa fè jounen jodi a. Mwen mwen envite depi se inisye ki an Ayiti, fran mason, vodouyizan, sitou vodouyizan yo, vodouyizan eklere yo, esenyen eklere yo, rozikrusyen eklere yo, tout kwayan ki nan dimansyon eklere nan kelkeswa relijyon ke w ye nan peyi a, osito ke fim nan soti, nan lang ke w ka konprann li an, sitou an franse, li p ap sòti an kreyòl, degaje nou pou n al gade l. Fim sa a, chak grenn Ayisyen dwe viv li. E dirijan Ayisyen yo, m pwopoze pou yo al gade fim sa a avan nou fè eta jenero peyi a, avan nou chita sou al fè konferans nasyonal la. Pou nou gade pou nou wè divizyon ki sa l kreye e inite ki sa l fè e lè w gen fanm fanm ki konnen w ap wè ki sa l itil paske la divinite se fanm ak gason se dye e deyès fanm yo kapab pi ede n monte pi vit nan yon dimansyon espirityèl. Gason ki konnen yo tou ki sou men yo tou, konnen ke yo dwe pran men yo e ke se linite, se pa divizyon ki dwe, ki pou, ki pou mennen nou. Se vre ka gen opozisyon, men yon opozisyon konstriktiv. Al nan fim nan, al aprann. Al idantifye yon seri de bagay. Mwen di nou ke se pa yon sèl videyo m pral fè sou Black Panther, m pral fè plizyè, m ap fè 2 lòt ankò pou m kapab montre nou yon seri de aspè hotman spirityèl, syantifik ki egziste anndan yon fim konsa. Chak Ayisyen, mwen ankouraje nou al gade fim nan. Lè nou fin gade l, si gen kèk bagay ki parèt difisil pou nou konprann, nou gen kontak mwen, poze m kesyon. M a ede nou wè sa n pa ko ka wè. Mwen kontan pou m te rantre lakay nou jounen jodi a nan laverite retabli e pote kèk brib de enfòmasyon pou nou sou gwo kokenn chenn fim sa a, c'est le film du millenium. Mwah! M kontan pou m te ansanm avèk nou. A la pwochèn.